N ap salye w patriyotikman, fratènèlman, e ke n ap di w bonswa pou kote w ap koute nou an, konsa tou gen dwa bonjou tou, si se nan peyi Ewòp yo, peyi Mwayen Oriyan yo, si jamè ta gen kèk Ayisyen k ap koute nou la yo, tankou Latiki. Mwen salye nou ankò yn fwa nan sezon nan fen dane sa nan sezon de Noël sezon ke moun ap selebre la rekonsilyasyon gen moun ki di se la fête de Jésus la fête de la naissance de notre sauveur pou pou se ki son des croyants. Ebyen, nou salye ou ankò. Ou menm k ap koute nou di kote Dèzetazini Damerik, di Kanada, de Lafrans an Ewòp, de Langletè, ou menm ki di kote de Chili, di kote de Brezil, ebyen entènot nou yo nou pa ka pa salye ou pase nou wè fidbak yo kòman ou renmen emisyon sa a, ebyen. Wap mete dim chak jou pouse pou pi devan. Gon seri de bagay se nan bouch moun yo konn tande yo konsa konsa. E pa nenpòt, e pa menm jan an menm dayè. Paske fò ta gon ekout asidi pou wap aprann sa moun nan ap di an. Men la a li menm nan videyo yo, konsa nan youtube la, ou gen chans pou wap retounen, retande yo wap rimine yo tankou se yon kabrit kap rimine manje. Tankou son chamo k ap rimine manje. Chak lè w bezwen tande yo, bezwen aprann plis, w al tande yo ankò. Ebyen m di w mèsi paske w koute m, m wè w pataje yo, ou like yo, ou share yo, sa se anglè, ou konprann, ou bay thumbs up, ou fè tout bagay. Kontinye subscribe, kontinye fè sa paske nou wè ke travay la fèt vrèman vre ansanm avè w paske ou ban m feedback yo vrèman vre, opinyon yo enteresan. Vrèman Mwen kontan sa mwen kontan sa map travay pou ou nap kontinye fè travay la ansanm jodia ou konnen si nap pale de yon bon sijè ke nou pral pale la li ka koule anpil ank anpil moun gen dwa pa dakò avèm konsa tou anpil moun ap dakò tou. Ou konprann? Mwen m sèlman fè ekspoze an, apre sa wa wè ki kote ou kanpe. M salye w la madam, ma chè epouz lan, lan lan lan salye w, nènèn salye w, kouzen m yo, m pap ka site non tout kouzen yo, m pap ka site non tout kouzin yo, m pap ka site non tout sè frè e sè m yo, tout zanmi m yo, m pap ka site yo, m ap tou kòmanse fwape pou m pale enpe sè kè la Noël, poukisa anpil moun fete Noël? Kisa yo wè la, kisa yo konnen ladann, gen moun yap fete aske yo jwenn tout moun ap fete yo fete tou. Paske yo di son bèl fèt ke le mond antye anbrase. Pou lè m di le mond antye a, o nivo krisyanis sitou. O nivo krisyanis la, moun ki nan mond kretyen an, moun payen an tou, men pandan ou pale de krisyanis kote yo adopte la relijyon di Christ. Lòt kote yo menm pran nan tande se le boudism paske gen plizyè relijyon lòt gen kote se lislam men lè ou di krisyanism lan ou wè tout kalite moun ki asèpte Jezikri e non Jezikri a pale nan peyi sa a n ap gen pou nou rive sou dosye sa yo a men va sa k ap pale aswè a ebyen se la nowèl Yo ka di se fèt de la nativite, se fèt de la nativite, fèt kè kontan, fèt kè kontan, anpil moun kontan, fèt la rekonsilyasyon, gen moun ki rekonsilya lòt fèt lanmou. E byen sitou dojou di se fèt de chanj. Sa a ban m, mwen ba ou. Sa a lonje, ou lonje ba yon lòt, li lonje ba ou tou. Se lè sa a tout moun ap sive, apa de fèt e nesans yon moun gen dwa ba ou sèlman, ou resevwa sèlman. Men sa a li menm, mwen bay, ou ban m. Gen moun se akolad, ki kontan wè lòt. Gen moun ki voye bèl ti mo damou, mo de rekonsilyasyon. Sa depan, chak moun wè l nan jan pa yo. Men eske se fèt nesans Jezi vre? Humm, gen pwen dentawgasyon la wi. E sa ke wap wè yon anpil denominasyon, m pa di relijyon non, anpil denominasyon, yo pa fete li, pase ke yo di yo pa gon dat egzat. Humm, eske se dat egzat la ki pi enpotan? M pa kwè. Men. Mwen menm nan tout ti rechèch mwen nan tout sa kem fè pat gon 25 desanm vre se pa 25 desanm ki lè ki la fèt de nesans de notre mesi de notre sovè jezi kri de notre redanptè pou se ki kwat an li se pa sa li ye vre o kòmansman se te yon fèt yo te konn ap fete konsènan le solèy ki la ki fèt de limyè kan di solèy la fèt se solèy sitou nan lanpi women moun sa yo a de lepòk an Ewòp, sitou nan peyi ke yo rele Itali jodi an, moun sa yo sitou yo te konn fete Sen Solèy dan le sans ke y ap montre ke se solèy la ki ba yo enèji, ki ba yo limyè chak jou, ki tiye mikwòb pou yo. Se te konsa lòm te ye, lòm te toujou ap chèache yon bagay pou l te ka toujou adore menm jan lè zendyen te konn fè ki te konn adore le solèy osi, la lin, tout sa yo pa t ka konprann, tout lè, tout lè, bon m p ap di lè mistè non, tout lè kreyati de Dye ki te parèt fabulez devan yo, ke yo te twouve se yon gwo bagay, yo di, hum, li gen yon Dye dèyè do li, li gen yon men dèyè do l, san ke yo pa mete nan tèt yo te gen yon sèl kreyatè ki te fè yo. Men pou yo, gon bagay la mè a, yo wè son gwo bagay devan je yo, yo adore l. Ebyen, chak sa Bondye te kreye ki parèt yon gwo mistè devan je lèzòm, yo vin pote adorasyon, yo vin fè yon kilt dadorasyon pou li. E sa ki fè, ou pral twouve ke. Moun sa yo a potko gen kretyen lè sa a non, ki te kwè, ki potko gen kretyen lè sa a ki te vin nan kesyon dadorasyon an non. Okontrè menm, kretyen yo te kanpe lwen de bagay sa a pouvi ke lè yo di kretyen, moun ki ta suiv Kris la. M pa di batis advantis non, m pa di pannkotis non, m di kri, moun ki ta suiv Kris yo. Konprann? Lè sa a, e, bon, dayè menm, dayè menm, Kris, Kilè l te vin fèt menm? Se yon Kris vin fèt selon anpil mesye yo an lan 2 avan è kretyèn sa. Lè yo di è kretyèn sa, avan kalandriye sa n ap fonksyone ladan l lan depi lan 1 jiska 2022 an. Sa vle di si Kris te fèt an lan 2 avan Ère Chrétienne sa avan kalandriye sa, Kris t ap gen kòm laj jodi an, banm wè, 2024 an. Kòm sa 2022 nou ye. Kris t ap gen kòm laj jodi an, 2024 an jodi a. Daprè anpil ti rechèch mwen fè, mwen m chache, m chache, m fouye, m konpare, Kris fèt, Jésus te vin fèt dans le ventre de Marie, te pase dans le ventre de Marie, an lan 2. Men lan 2 an, m fè rechèch toujou, m fè rechèch toujou, ebyen, yo pa ka jwenn yon dat egzat pou yo di Kris te fèt, Jezi, Jezi te fèt, Kris te vin nan le ventre de Mari, pa le Sentespri, yo pa ka jwenn yon dat egzat. Gen moun ki di konsa ke se te le 25 avril, non, le 25 mas, gen nèg ki fè rechèch le 10 mas. e le 10 le 10 avril sètadi wan gen moun ki fè rechèch ki di se nan mwa desanm nan tou gen di gen nan yo ki di se le 6 janvye ke l te fèt a m fouye m fouye toujou m fouye toujou m vin tonbe selon labib selon lik 2 je kwa ki di konsa ke te gon resansman sa nou rele sensus ozetazini an chè E, chè byeneme, chè frèzesè, ou menm k ap koute m nan, konpatriyòt, te gon resansman ke Seza Ogis t ap fè nan moman an. Seza Ogis se te anperè. Seza Ogis te ye. Se te anperè misye te ye. Kounye a la, misye t ap fè yon resansman. Te gen Seza Ogis, le wa etè wa Ewòd, men Kwiriniyis li menm se te gouvènè l te ye. Asiri nan epòk la, men moun ki te chaje pou te fè sensus la oswa resansman an, pou te ka konnen konbyen de konbyen de moun ki gen, konbyen dabitan k ap viv sou tè a nan moman an, nan peyi a. E sa sa vle di Census wi pou moun ki pa konnen yo, oswa resansman. Yo bezwen konnen konbyen moun kap viv pa egzanp nan peyi Etazini, yo di yo vin avèk yon Census oswa resansman an fransè an kreyòl, aprè sa yo gen dwa vin jwenn 300 milyon de moun, 400 milyon de moun ap viv Ozetazini kote Kote pòv, kote rich, kote moun nwa, kote blan, kote imigran, kote moun tè a, depi se popilasyon an k ap viv sou tè a, yo pa bezwen konnen ki moun ou ye, ou konprann? Yo pa bezwen konnen si w te sitizen, si w te rezidan, whosoever you could be, ebyen yo di w konsa ke y ap konte w pou yo konnen ke w ap viv sou tè a, yo rele sa sensus. Se nan moman menm Mari t gen te poul te akouche, li pat ka jwenn kote podyab, tout kotel te pase poul akouche pat gen lopital ki te ka resevwal, pat gen kote, otèl te plen moun. Ebyen Mari avèk Jozèf podyab yo te oblije al kole kò yo nan yon pak a Betleyèm Kote Mari te jwenn mwayen li te akouche le peti Jezi ke lanj te anonse depi lontan, ke pwofesi te anonse depi lontan, ebyen, sa te arive akonpli vre antanke pwofesi nan moman an, sansus la. Pou nou ta konnen vrè dat la selon Labib, Ebyen se nan moman sa ke César Auguste L'Empereur te òganize an l'an de, an l'an de avan l'ère chrétienne men se dat yo te konn kalkile a reculons, sa vle di ou te soti depi nan milyon jiskaske ou rive nan l'an 1, l'an 1, l'an 1 vin rekòmanse jodi a jiska 2022 ke nou ye la jodi a ki gen pou l'ale a. Ebyen. Jezi Kris, Jezi, te ne nan moman sa a. Men lè m al fouye yon dènye fouye, mesye yo di konsa ke, gwo chèchè sa yo di konsa ke, gwo akeyològ yo, gwo istoryen yo di konsa ke, li te ne nan mwa oktòb ke nou ye jodi an. Nan mwa oktòb ke nou ye jodi a, premye oktòb, o debi de lotòn, se pa t ann ivè vre. Men, depi nan epòk sa a, s on peyi ki fè fredi anpil, anpil fredi, anpil nèj. Petèt ann Izrayèl, a Bètleyèm, alepòk, se te, e sa ka ouvè nan anpil moun vin kòresponn li a ivè la. Men selon mesye sa yo a, yo di konsa ke se premye oktòb li te fèt. Kenz mwa apre lanesans de Jan Batis, Jan Batis le Batizè, sa k te batize l la. Tande! Sa k te batize l la, Jan Batis, ebyen, Jezikri fèt kenz mwa. Jan Batis li menm yo jwenn dat de nesans li nòmalman, mwen pa konnen, li fèt douz ou trèz jiyè. 12 o 13 jiyè, dan lan 3, an lan 3, avan lè kretyèn ankò. Tandike Jezikri li menm, yo di konsa ke mesye sa yo di se premye oktòb yo ta va jwenn ke Jezikri ta va fèt pandan Ewòd te gen pou l te mouri. Se sa ke nou jwenn. Sa vle di pa gwa fè 25 desanm la menm, menm, menm, menm, menm, menm. Kote 25 desanm nan sòti si nou konnen pou n ale pi lwen, pou n ale pi rapid. 25 desanm nan, se o katriyèm syèk, o katriyèm syèk, pandan Konstanten, anperè Konstanten, sonje ke oparavan se te payen yo te konn fete, e, e, e, e, e, te konn fete, e, e, e, e, e, le sen solèy. Payen yo, yo te konn okontrè menm, yo te konn ap krisifye, e pa krisifye nan, ap sakrifye yon jèn towo chak ane, bagay sa te kòmanse depi an 294, je kwa, ebyen, yo te deklare l menm pou yo te ka vini avèk sakrifis di towo, avèk anperè a de lepòk, se li menm ki te vini avèk sa, ebyen. Konstanten li menm, antan k anperè women, payen yo te konn pèsekite kretyen yo lè Jezikri te fin fèt o katriyèm syèk. Jezikri gentan fèt depi lontan, pase Jezikri te fèt depi an lan 2 m di w, avan premye è la, lan 2, lan 1, jodi a la, jodi a la nou o venteyinyèm syèk, ebyen, Kretyen yo te konn panike anpil, pèsekite anpil, pa lè payen, nou konn sa vle di payen, payen se moun, jan nou abitye di l jiska jodi an, moun ki pa nan menm liy avèk kretyen yo, moun ki chwazi pou ap sèvi plizyè fo dye, moun ki nan tout vye bagay satanik.

De pagus, ebyen yo rele yo payen an fransè, men se mo laten, ebyen payen se la l soti, men moun sa yo se vye kil, adorasyon de fo dye yo te konn fè, ebyen kretyen yo pa t konn nan moun ki t ap swiv Jezi yo, sovè a, mesi an, yo pa te nan menm liy avè yo, payen yo te konn pèsekite yo anpil pouvi ke yo pa te konn fete avè yo sen solèy, se sa k te konn rive kretyen yo, kretyen yo te konn pran anpil move kou, w konprann? Tout tan, se yon batay paske yo te vle yo te vle yo vin fete menm bagay la ansanm avè yo. Ebyen, ki sa ki rive? Konstanten ki wè bagay la twòp, lanperè de lepòk, o katriyèm syèk, li di bon se fini fini, li bezwen fè yon inyon paske gen twòp divizyon nan sosyete a, li di konsa ke bon, payen yo renmen mouvman e e e e e Nowèl la, ebyen, Yo distrè yo bwè tafya yo kale kò yo al adore vye fo dye. Bon mwen menm antanke anperè de lepòk, 25 desanm nan m chwazi l tou pou kretyen yo ka fete la nesans de Jezi Kri tou. Li vin fè yon, se sa m ta ka di w ake, li vin fè yon inyon o nivo fèt la. Sètadi nou chak ap fete afè pa nou apa. Sètadi moun ki pa konvèti yo menm. Yo chwazi pou yo fete Sen Solèy yo, sa nou rele pa konvèti nan Kris yo, enben moun ki konvèti nan Kris yo menm ki aksepte Jezi yo, k ap swiv le Krisyanis, enben yo menm y ap fete la nesans de Jezikri. Depi lè sa, kretyen yo menm y ap fete afè yo nan legliz yo, yo di konsa ke piske yo pa ka gen yon dat spesyal, yo pa kwè nan premye oktòb la, m di w gen moun ki te avanse 6 janvye, gen moun ki te avanse 10 avril, ebyen men se premye oktòb la ki pi. yo plis yo plis m ta ka di chita sou li wi paske yo di vrèman vre Kris te tène 15 mwa aprè la nesans de Jean Baptiste ebyen pou nou tèmine sa nap pale jodi a la mwen menm si m ta gen opinyon m pa gen pou la vek ni 25 desanm ni premye oktòb ni 6 janvye sa ke m konnen mesi a te fèt Li te anonse, li te vin fè vre e tout moun konnen li te fèt vre. Menm sa ki pa vle aksepte l yo, Juif yo pa vle aksepte l yo jiskaprezan, ki di konsa ke yo menm se nan bagay Moyiz yo yo kwè, Kris pa te obsève Saba, on dal koze. Bon, jiskaprezan ou konnen se konsa yo kanpe, nou rèspèkte dwa Juif yo, ebyen gen moun, ebyen yo menm yo pa fete Kris. Hein Jude pa nan fè fete Kris e yo ka bon si yo si yo pa nan fete Kris m'pè di yo nesans Kris yo ta fete e nan nesans yo ta kwè ebyen se menm jan an tou an Ayiti anpil moun nou konnen sa gen moun ti moun ki fèt paran yo pat gen mwayen pou yo ta fè batistè yo menm kote an yo met yon dat kareman wi. Men, dat tout moun konnen nan batistè sa, se li menm yo fete pou timoun an lè yo lè fete fèt nesans. Men fò m di w kretyen yo pa t konn nan fete fèt nesans tout lè Kris te fèt non. Wi, paske yo pa t kwè nan bagay konsa tou. Tout lè Jezi fèt, kretyen yo ki t ap suiv Jezikri yo pa t janm nan fè fèt nesans non. Sa k fè sa si w konnen? E menm lè ke se te Jwif yo te ye dabò, ki vin jideyo-kretyen, yo te kenbe menm kilti la, afè nan yo pa t nan fete afè fèt de nesans, pa t gen bagay sa otrefwa. Se annapre lè Konstanten, li menm antanke anperè de lepòk, vini, li di pou l ka ini de gwoup moun sa yo a, ebyen, Moun kretyen yo, nou mete, nou chwazi dat la ofisyèlman, nou deklare l kareman, se pou nou fete fèt de nesans de Jezikri. Apre sa, yo rantre ladan, anndan legliz yo, anndan kote yo sèvi Bondye, yo fè echanj de kado. Bon, o diznevyèm syèk menm, tout bèse te an Ewòp, dan le Mwayennaj. Men o diznevyèm syèk, ou vin jwenn kounye a la, an 1800 konbyen yo, ke Lèzetazini Damerik sitou vini avèk Papa Nowèl. Vin avèk Papa Noël, Pè Noël. Ahh an Europe li menm yo te konn abiye pye sapen, jan w wè abiye pye sapen avèk ti limyè pase sonje ke nou se fèt de limyè y ap fete. Men pa t gen Pè Noël. Lèzetazini li gate jwèt la nèt. An o diznevyèm syèk, 1800 konbyen, kounye a la, 1898 je kwa, e wi pou m bay dat la pi presi, oh Lèzetazini vin avèk Pè Noël li. Nan vin ak Pè Nowèl li, vin komèsyalize fèt la, vin fè fèt la tounen afè lajan kounye a la, achte kado, bay kado, kreye tout kalite koze paske se yon peyi kapitalis Lèzetazini ye, li menm kèlkeswa fèt ki gen li pwofite de kesyon lajan ladan l. Fòk kòb rantre, fòk gen revni, fòk lajan fèt. Kè moun kontan, tout bagay, se bay kado, fè echanj de kado, kè kontan, Lèzetazini li menm li anplifye bagay la, li l ale pi lwen toujou. Pa y ap fè tonbo moun ki pa konvèti selon sa nou di nan Kris, ebyen kretyen menm anndan legliz, kretyen menm ap fete, ap fè echanj de kado avè yo, fè chante Papa Nowèl, menm tou se 25 nan yo di. Se pa sa li ye vre. Mwen menm se pa dat la ki enpòtan pou mwen. Bon, menm si yo te di m 6 janvye, m t ap pran 6 janvye a tou. Menm si yo te di m premye oktòb la ke yo chita sou li, paske lè m chache o nivo ebrayik, lè m fè rechèch la, m ale pi fon, m wè se premye oktòb yo mete. Kò an l'an de Kris te fèt, la nesans de Jezikri, se sa mwen jwenn definitivman, ki etè lotòn, ki etè lotòn. Men, fò m di w, kalandriye jwif pa kalandriye sa n'ap viv ladann nan, nan lè kretyèn nan. Non, se pa menm bagay non. Sa vle di. E premye jou de lane pou jwif la nou gen pou nou fè yon etid sou kalandriye yo tou wi paske se nan lekòl la nou ye se nan klas la nou ye nap aprann nan inivèsite a nou ye bagay sa yo se nan gwo inivèsite pou nap tande yo e gen moun ki nan inivèsite ki pa menm gen kontwòl yo menm malgre tou Ebyen, nou menm, n ap fè klas la ansanm, w ap aprann ansanm avè m, n ap kòmante ansanm, n ap gen opinyon ansanm, gen anpil bagay ou te konn tande nan bouch yon seri de gwo gwo tonton nèg, nou menm nou ka tande yo jodi a tou e nou ka pale de yo tou jodi a. N ap aprann, nou pa bezwen chita sou yon klas lekòl pou fè reto, filo, e premye ane inivèsite, dezyèm ane inivèsite, men nou kapab. chita jodi a ansanm, n ap ede, n ap kononse de bagay ke nou te dwe konnen, ke nou pa t konnen yo otrefwa, ke te nou inyore pou moun ki te ka konnen yo, men ki pa te asantye sou yo. Men jodi a la, grasa lamaji de la teknoloji, nou kapab aprann yo ansanm. Kès ki arive pou nou tèmine? Kès ki arive pou nou tèmine? Mwen di w konsa ke. Ebyen, Kris li menm, n di o diznevyèm syèk, ke Etazini li menm se lajan li vin ap fè nan koze a, se depi gen lajan Etazini se konsa l fonksyone, ebyen, 25 desanm nan se pa sa k te pi enpòtan vrèman vre pou nou. Pase jan m te pran egzanp nan, on timoun ki pa gen batistè, ki te fèt swa paran l pa t ka ba w swa paran l te mouri nou pa konnen, yo ba l on dat! A pati de cette date, li rete la nèt pou li. Men se pa nan dat pou nou kwè, se nan moun nan ki fè. Lè fin lò fèt ou, si w vle w gen dwa fè fèt nesans, konsa tou gen dwa fè fèt nesans. Se sa k fè tout moun gen dwa yo pou yo kwè nan nesans de Jezi, pou yo fete nesans nan. Konsa tou, ou konprann, ou gen dwa pa fete l. Menm jan tou ou gen fèt nesans pa ou, ou gen dwa pa fete fèt nesans pa ou, konsa tou ou gen dwa fete fèt nesans ou. Men mwen m gen yon ti pwoblèm avèk yon denominasyon wi, li dakò pou l fete lamò de Jezikri, men poukisa l dakò l di m? Yo di yo komemore lamò de Jezikri paske yo te konnen dat Pak la. Men piske yo pa konnen lane dat de nesans de Jezikri a efektivman, e sa k fè yo menm yo pa fete nesans la. Men mezanmi men si gen lamò mezanmi fòk ka gen nesans. Men yo tou se pou tèt dat la yo menm se nan dat la yo kwè. Kite mele m avèk dat mwen menm. Men mwen, mwen menm, e sa ki fè, m konn tandans ede moun di konsa ke y ap fete dat nesans yo tout mwa, gen moun ki di tout semèn nan. Mwen menm, m ta renmen fete nesans de Jezikri chak jou menm ke Bondye mete. Chak jou ke Bondye mete. Men, raple nou ankò ke Kris e, e, e, e, Kris li menm, yo di se nan mwa oktòb la. Mwen di, kalandriye jwif la pa kalandriye kretyen an, sa nou gen jodi a. Kalandriye jwif la, Dayè premye mwa de lane kòmanse o setyèm mwa de lane pou nou jodi a. Premye mwa de lane pou kalandriye jwif lan, li kòmanse nan mwa jiyè. Sa k ta dwe janvye pou nou kòm premye mwa de lane, ebyen li menm se nan mwa jiyè l kòmanse nan dat pa nou an. Nou gen pou nou vini sou sa. Yo rele l Tichri. Men nou p ap rete sou kalandriye a jodi a, pase yo menm. Kalandriye pa yo a, se 12 zè tan li ye pou jou an, 12 zè tan pou aswè. Lè, sèlman yo gen 12 mwa nòmalman. Men lòt elèv kontwole laj ou alepòk, ebyen se pou l double wi. Lè yo di Adan te gen san konbyen tan anvan l te mouri a, yo dè, si yo te di 120 tan, yo dè 60 tan l t ap ye wi. Paske se 12 zè tan, chak 12 zè tan, yo konsidere l kòm yon nonm dè ki yon jou. 12 zè tan de lajounen se yon 12 zè tan de lanwit ki bay 24 zè tan e li vin 2 jou. Nou pap rete sou sa. Na gen pou n rive sou sa. Ou menm ki t ap koute m aswè a, ou gen enterè pou fete si w vle. Ou pa gen enterè tou si w vle. Se pa yon bagay obligatwa ke li ye. E gon dat ki enpòtan. Men moun k ap di se fèt se solèy w ap fete a, e pa sa non. Se di Konstanten te di konsa ke, ebyen, pou li ka mete fon fizyon nan sosyete a pou sispann divizyon an, ebyen, dat la li yo te deklare a. Se deklare yo te deklare l tou pou Sen Solèy tou. Konya, yo di konsa ke pou moun ki pa nan Kris yo, men moun nan Kris yo tou, n ap pran menm dat sa tou pou nou ka fete nesans Kris tou. Sa se yon bagay abitrèman, men pa pou di se fèt se solèy moun ki pa kretyen yo ap fete non. Sa vle di yo chak ap fete nan fason pa yo, paseke fòk Kris te gen yon dat efektivman. Ebyen kenbe la ou menm pa lage, etid la ta rale pi lwen, men gen anpil bagay pou nou ta di, m te oblye fon ti orijin, on ti storicite de sa ki fè m pran tout tan sa, m salye nou, se te on dat ofisyèl ke nou tap pale jodi jodi e jodi an de la Noël ke tout moun fete, Ebyen kenbe la a la pwochèn tchaw tchaw pou yon lòt emisyon wa bay kòmantè w wa va wa va wa va di kisa w panse de sak sot pale a la a la pwochèn bòn semèn.